Konsèy Sekirite Nasyonzini an apwouve yon nouvo fòs represyon pou Ayiti, nan mitan vyolans gang k ap ogmante nan peyi a. Konsèy Sekirite Nasyonzini an te otorize yè madi yon nouvo fòs miltinasyonal ann Ayiti, yon fòs represyon gang. Yo rele l GSF, yon fòs represyon gang ann Ayiti, pou ranplase Misyon Sipò Sekirite Kenyen an. Nan mitan vyolans gang k ap ogmante, abi dwa moun k ap fèt toupatou nan peyi a, avèk yon urjans imanitè ki afekte tout aspè nan vi nasyonal la. Rezolisyon an ki te ekri e pwopoze pa 2 peyi, peyi Panama ak peyi Etazini, e ki te sipòte pa plizyè douzèn peyi nan rejyon an avèk lòt kote atravè lemond, te adopte pa yon vòt 12 an favè e 3 abstansyon, abstansyon soti nan peyi Lachin, Pakistan ak peyi Larisi. Avèk yon manda inisyal de 12 mwa, fòs sa ki rele GSF, pral travay an kowòdinasyon sere avèk Lapolis Nasyonal Dayiti, avèk Fòs Zame Dayiti yo, e yo menm tou, yo pral mennen operasyon ki baze sou entelijans pou netralize gang yo, bay sekirite pou enfrastrikti kritik nan peyi a, epi sipòte aksè imanitè yo. Fòs sa a gen ladan n 5550 moun, sa pral pwoteje gwoup ki vilnerab yo, fòs la li menm se sa misyon li, li pral sipòte reentegrasyon ansyen konbatan yo epi ede. Ranfòse enstitisyon ayisyen yo. Misyon Sipò Sekirite Miltinasyonal la, MMAS, la, ki te otorize pa Konsèy Sekirite a nan mwa oktòb 2023 a, te fè fas avèk yon mank finansman, yon mank finansman kwonik dapre anpil obsèvatè. Li te fè fas avèk pèsonèl ki ensifizan, avèk yon kapasite operasyonèl ki te limite sa ki te fè ke li te difisil pou yo kontwole gang yo ki kounye a la nan moman ke nap pale a la kontwole yon gwo pati nan kapital la ki se Pòtoprens ki jiska prezan prèske anba kontwol gang yo. Pandan ke MMAS la te pèmèt pnh la reprann aksè ak kèk zòn avèk kèk enfrastrikti, MMAS la te lite tou pou l fè fas ak kriz la. Kenya ki te dirije MMAS la te sipòte Nouvo mekanis sa, nouvo chanjman sa k ap fèt la. Ayiti ap fè fas ak prèske 1.300, 1.3 milyon padon, 1.3 milyon moun ki deplase andedan peyi a, kidnaping k ap ogmante, vyolans seksyèl k ap fèt toupatou nan peyi a ak gang ki yo menm kontwole gwo zòn nan kapital la. Nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, pandan ke l t ap prezante tèks la nan konsèy la, eben anbasadè Panama a, Eloy Alfaro de Alba, te mete aksan sou urjans sipò entènasyonal la. Li te di, e n ap site l, Depi ane pase, Konsèy sa a te mande Sekretè Jeneral la pou l prezante rekòmandasyon pou adrese kriz miltidimansyonèl la ann Ayiti. Ayiti ap fè fas ak yon kriz miltidimansyonèl san parèy ki mande atansyon desizif nou an. Fen de sitasyon. Anbasadè Panama a, Eloy Alfaro de Alba, te ankouraje tout manm Konsèy Sekirite a pou yo sipòte inisyativ sa a. Li te deklare ke si yo fè sa, sa t ap voye yon mesaj klè bay Ayiti. Mesaj la, ki se, n ap site l, Ayiti pa pou kont li. Rezolisyon an bay Sekretè Jeneral la tou misyon pou l etabli yon biwo sipò Nasyonzini ann Ayiti k ap rele UNSOH, UNSO, yon fason pou bay sipò lojistik e operasyonèl a fòs sa ki kounye a la rele GSF, ki se nouvo Fòs Represyon Gang. Sipo a pnh ak Fòs Ame Dayiti yo, tankou. Rasyon manje, swen medikal, transpò, kominikasyon estratejik, avèk wotasyon twoup yo. Unso pral sipòte tou pwojè ki rele Secure Haiti de Òganizasyon Eta Ameriken yo, epi asire respè standa entènasyonal dwa moun. GSF la, ki se nouvo fòs represyon gang yo, se yon fòs kont gang. Etazini, youn nan peyi ki te patwone rezolisyon an, te mete aksan sou anplitid nouvo misyon sa a. Anbasadè Mike Waltz te di ke misyon MMAS la te gen anpil anplitid, dimansyon ak resous ki nesesè pou mennen batay la kont gang yo epi retabli yon nouvo sekirite ann Ayiti. Anbasadè ameriken an te di, e n ap site l, Vòt jodi a korije sa. Avèk vòt sa a pou transfòme misyon MMAS la an nouvo fòs sipresyon gang yo, se yon misyon 5 fwa ki pi gwo pase sa avan an, epi avèk yon manda ki ranfòse pou pèmèt fòs la pousuiv gang yo. Anbasadè a kontinye pou l di, e nou kontinye site l, Kominote entènasyonal la ap pataje chay la epi l ap kenbe pwomès li pou ede Ayiti chanje sitiyasyon li, ofri Ayiti chans pou l pran responsablite l pou l asire pwòp sekirite pa l. Fen de sitasyon. Konsèy Sekirite a te ensiste ke gouvènman ayisyen an se li menm ki kenbe prensipal responsablite pou sekirite nasyonal li a avèk refòm gouvènans lan, tankou konbat koripsyon, konbat sikilasyon zam ilegal ak rekritman timoun nan gang yo. GSF la gen entansyon sipòte otorite ayisyen yo pandan ke y ap kreye kondisyon o o fur et à mesure pou peyi a kapab pran tout responsablite pou sekirite l. Desizyon pou transfòme misyon MMAS la an fòs GSF la te make yon pwen desizif nan youn nan defi ki pi grav nan listwa peyi Dayiti, ki deja boulvèse nan moman an la avèk vyolans gang yo. Se sa ke anbasadè peyi Dayiti a te di apre vòt la. Pandan ke misyon sipò sekirite miltinasyonal la, enben, se te yon sipò ki gen anpil valè e li te yon li te yon sinyal, yon sinyal solid menm nan solidarite entènasyonal la, Anbasadè Pierre Eric Pierre te ensiste pou l di, n ap site l fwa sa, men reyalite a sou teren an te fè nou sonje ke anplitid ak sofistikasyon menas la te depase manda ke yo te bay misyon sa a okòmansman. Fen de sitasyon. Pandan ke Konsèy Sekirite a te akòde a nouvo fòs la yon manda ki pi solid, ki pi ofansif e ki pi operasyonèl, li bay kominote entènasyonal la mwayen tou pou reponn a gravite sitiyasyon an Ayiti, selon sa ke Anbasadè Pierre Eric Pierre te ajoute. Se rezolisyon sa ki te siyen yè nan katye jeneral Nasyon Zini an kote ke Konsèy Sekirite a te reyini avèk peyi manb yo pou yo finalman te vote sou rezolisyon sa ki arive chanje fòs MMAS la ki te gen alatèt li peyi Kenya an yon fòs GSF, se konsa yo rele fòs sa kounya la, ki se Fòs Represyon Gang pou peyi Dayiti. Bò kote pa l, anbasad ameriken an Ayiti te reyaji sou vòt rezolisyon nouvo fòs GSF sa. Anbasadè a li menm te di nan yon nòt ke l te pibliye ke n ap li pou ou, Nou akeyi adopsyon rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini an pa Konsèy Sekirite Nasyonzini an ki chanje Misyon Sipò Sekirite Miltinasyonal la ann Ayiti pou l vin Fòs Sipresyon Gang epi ki otorize yon Biwo Sipò Nasyonzini ann Ayiti. Etazini pral travay avèk gwoup patnè pèmanan li yo pou asire deplwaman fòs sipresyon gang nan epi nou espere Nasyonzini pral byen vit mete kanpe Biwo Sipò Nasyonzini an Ayiti pou asire ke misyon an gen zouti ki nesesè pou mennen batay la kont gang yo. Travay la poko fini men sa se yon etap pozitif nan direksyon pou retabli sekirite de baz an Ayiti. Mesaj Konsèy Sekirite Nasyonzini an klè, Epòk enpinite a pou moun k ap chèche destabilize Ayiti fini. Se sa ke nou li nan nòt anbasad ameriken an ann Ayiti. Sou menm dosye sa, veteran lame ameriken an Rod Joseph nan yon emisyon twazyèm mitan ki pase nan Voice of All ki te li te deklare, Rod Joseph te deklare donk nan emisyon sa ke misyon sila pral yon vyolasyon chat Nasyonzini an e ke manm nouvo fòs sa ki rele GSF la pa gen manda pou yo konbat gang yo. Yo pa kapab konbat gang yo nan peyi Dayiti. Ann tande yon ekstrè nan emisyon twazyèm mitan sa avèk Rod Joseph. Ankò mwen menm, M toujou kont tout entèvansyon militè an Ayiti. Paske m konnen entèvansyon militè pa genyen sa nou rele dan ladan l, yo pa kapab. Selon jan chapit Nasyonzini te kreye konstitisyon Nasyonzini, Nasyonzini pa kapab otorize sa nou rele itilizasyon de fòs nan nenpòt misyon. Sof a leksepsyon de atik 42 Lespò yo ta deja anndan peyi a, yo ba yo yon dwa sèlman pou yo tire an dwa de defans. Sa vle di Nasyonzini pa ka otorize yon misyon pou di ke li prale pou lè l goumen, pou lè l tiye, li pa kapab paske chapte o konstitisyon Nasyonzini pa pèmèt li. E se rezon sa ki koz w ap wè plizyè misyon. Kounye a la, si misyon an te deja an Ayiti, yo ka chanje sa ke w ap jwenn anba Tit 42 e Konstitisyon Nasyonzini an, Chapit 42, jan w ka entèprete l, k ap bay kòm yon dènye resous pou ke yo menm yo ka itilize nan sa nou rele defans de tèt yo. men yo pa ka ale pou yal ni chache gad di robus di ke ferm di ke nenpòt ti non gate yo ba li se lapolis ayisyen lame dayiti se yo menm yo pral mete devan pou ale pou al fè tout sa fè pandan se tan son misyon 5000 500 òm ame oubyen 5600 òm ame ou pou espas de 3 a 4 an. Imajine w chak ane n ap depanse anviwon 200, 350 milyon dola pou fòs sa yo an Ayiti avè lojistik, nou deja pral depase yon milya de dola. Epi sa n ap genyen an retou, lensekirite ap pi, nou pa, nou pa bezwen yon misyon ki pou amelyore seki, ensekirite, nou bezwen etabli lapè. Nou pa bezwen mentyen dpè. Nou bezwen etabli l avan. Paske ou pa ka etabli yon bagay ke w pa genyen. Paske ou pa ka maintain sa ke ou pa etabli. Sa vle di la, y ap jwe avè mo yo, paske men e pa nou tout k ap pran nan sa nou rele sa y ap fè la. Paske Nasyonzini, si w gade chapit 4, chapit 7 ki bay aksyon ki otorize anba Chapit 42 nan Nasyonzini, li esplike w ke se dènye, dènye, dènye resous ke Nasyonzini genyen pou li kapab itilize sa nou rele fòs nan misyon l pou l otorize l, li pa ka otorize l avan Misyon an kòmanse, fò se lè mouvman an ap devlope, se lè misyon an nan an aksyon, yo pral adapte a misyon kounye a la yo ka fè eksepsyon sa. Apre sa, Nasyonzini pa ka deplwaye yon misyon de yon rezolisyon dirèk Koman se nan pòt la poul di li pral atake bandi, li pa la paske neutralite Nations Unies an li pèdil menm kotel di sa. Se pou sa yap jwe avè mo yo, men map diw sa ou mèt make sam diw la jodi a, se 30 septanm 2025, nou gen pou nou pale de 30 septanm 2028, pap genyen okenn rezilta avèk Nations Unies.